Bonjou bonjou bonjou bonswa fanmi mwen yo kòman nou ye kòman aktivite yo ye mwen espere ke nou tout byen ke tout bagay ap mache pou nou donk e, nou pwofite de tan pou nou remèsye tout moun e ki te renmen dènye kontni nou te pote nan dènye videyo nou te mete sou kanal la e nou wè sa nan kòmantè yo e ou ban nou like ou abòne ansanm avè nou nou di nou mèsi pou sa E nap fè plis efò pou nou pote pi bèl videyo, pi bèl enfòmasyon pou ou ke nou konnen kap itil ou chak jou. Avan menm nou ale pi lwen nan videyo, nap mande ou, ou menm ki poko fè sa, abòne avèk kanal la, aktive si notifikasyon an mete l sou tout. Epi pa janm bliye ban nou yon like ou a chak fwa. Ou li videyo nou yo pou YouTube kapab wè ke ou enterese avèk kontni ke nou pote pou ou yo. Donk, sa nou pote pou ou e, jodi a, nou vin pale ou de yon peyi. Donk, yon peyi kote ke anpil e bagay la ka li e ki entèdi e nan anpil lòt peyi nan mond lan ke yo pran tout pou nòmal. Donk ki peyi sa? Donk se Ejip. Donk nou konnen Ejip se yon peyi Arab. Si m pa twonpe. Donk nou konnen moun sa yo se ni mizilman. Donk nou konnen relijyon moun sa yo vreman gonseri de bagay. Yo vreman entèdi gonseri de bagay yo. Yo vrèman pa fè nan koutim, nan kilti yo. Donk, èske nou menm nou gon etanke Ayisyen, kòm son Ayisyen m ye, m ap pale de Ayiti, èske nou menm nou gon kilti ki pwòp a nou menm? Donk, nou konnen akoz Ayisyen vwayaje anpil, nou sanse mele gon seri de bagay, nou sanse. vin pa don nou nou plis ameriken ke nou te ta kapab ayisyen don an rete la nou va vin pale sou sa an nou pale de ejip don ejip e sou al fè touris ejip e premye bagay map di ou pi gò pote ou byen pou pa ta vwa aje ansanm avè li se dron e Nou konnen gen anpil peyi sou latè yo itilize dwòn tankou isi Brezil, e yo itilize dwòn anpil Etazini, la Frans, donk yo itilize dwòn. Gen kèk bagay yo entèdi, men ou pa gen pwoblèm pou itilize dwòn nan jan de peyi sa yo tankou si w al fè touris nan nan yon pak touristik, yo konn libere dwòn. Ou konprann? Gen yon seri de kote ou pa ka rive nan pak la oubyen si ta gen bèt sovaj, ou konprann? Yo konn itilize dwòn pou filme, pou fè yon seri de bagay. Men, Ejip, li entèdi. Si, depi nan ayewopò, ou pa avize ke ou ta gen yon dwòn nan men w, oubyen nan valiz ou, nan malèt ou kèlkonk, e. Pandan dwòn sa a ta ap pase swa nan malèt ou byen yon bagay, y ap rele w, y ap sezi dwòn nan. Ok? Ou byen y ap kenbe l pou ou, lè w tounen, lè w ap tounen nan ayewopò a, lè w ap pase, pou w repran dwòn ou. Dwòn entèdi ann Ejip. Lòt bagay ankò ki entèdi ann Ejip, se... Tankou si de moun nou pa maye, li entèdi pou nou viv ansanm. Ou konpwen sa vle di? E, e, e, pa egzamp, m bò la ka nou, nou konn rele sa plasaj. Ok? E de moun ki pa maye an Ejip pa ka viv ansanm. E si nou menaj tou, kom si nou ta ap viv an Ejip, ok, se de Ejipsyen nou ye, li entèdi kom si pou nou ta pataje, yon chanm ansanm ou byen si nou ta nan vwayaj ok li entèdi kòm si pou nou ta nan dòmi nan otèl nan menm chanm otèl ansanm e si pa malè nou ta desann nan otèl ansanm ok se de egipsyen nou ye donk e gouvènman ou byen la polis konnen sa donk nou gen tout chans pou nou fon bon ti tan nan prizon. Ok li kapab menm rive a 30 ans prison paske sa entèdi an Ejip. Lòt bagay ki entèdi an Ejip se omoseksyèl. E omoseksyèl donk e nou wè omo ki signifi menm donk e li entèdi an Ejip. Ok. pou sa yo rele omoseksyèl la. Donk si 2 fanm ou byen 2 gason, donk pa egzanp si w ta ap mache nan lari, ou se 2 gason ta kenbe men, se gwo pwoblèm. Ok, si se 2 fanm ou ta kenbe men, se 2 pwoblèm. Men sèl bagay yo trè konpreyansif, rezon, paske yo konnen Ejip, gen anpil moun k al fè touris, Yo pa gen pwoblèm avè omoseksyèl si tank ou ta omoseksyèl se pa paske ou ta rive an Ejip yap touye w, yap boule w, yap fè yon seri de bagay non. Ok, depi nan ayewopò wap vini avèk yon pyès pase gen moun yo ki marye gen anpil peyi ki rekonèt sa, si w marye ou se omoseksyèl wap rive wap idantifye w ke ou se tèl sa w ye men tèl sa w ye, kounya la ou kapab desann nan otèl ou ansanm men Nan lari, ou pa ka, ou pa ka nan kenbe men ni ou pa ka, ou pa ka, kòmsi ou pa ka jès yon seri de jès moun yo konn ap fè ou pa ka fè yo. Se entèdi. San sa, y ap arete ou, mete ou nan prizon. Paske yo twouve sa pa legal pou w ap fè yon seri de jan de bagay konsa an Ejip. Lòt bagay ankò ki entèdi an Ejip, Nap wè ke mwen pa mwen pa mwen pa bay yo pa nimewo mwen jis bay yo e an sekans. Donk lòt bagay ki entèdi an Ejip se medikaman ki a baz de dwòg. Ok si ou ta ap itilize pa egzanp pou yon rezon ou lòt gen de moun ki ap fon seri de tretman yo konn itilize yon seri de medikaman ki a baz de dwòg. ke yon seri de peyi admèt yo. Pa egzanp, gen de kansè w genyen se yon seri de medikaman ki a baz de dwòg. Isi Brezil, gen medikaman ki a baz de dwòg, yo entèdi. Men si se medsen e ki preskri ou, gouvènman ou byen tout moun ba son medikaman ou pran ok, ou ka itilize l pou fè tretman. Men ki entèdi. Donk e... An Ejip, si ou ta ap antre an Ejip, ou ta ap pase sou yon medikaman konsa ki a baz de dwòg, nan ayewopò yo ta jwenn li nan valiz ou, malerezman ou pa t konnen, ok, dirèkteman se prizon, ok, dirèkteman se prizon. E sèl sa ki pou ta kapab sove ou, fò w ta kapab pwouve ke. ou genyen yon ou genyen yon preskripsyon ok ki moutre ke ou tap pran medikaman sa a se pou tel maladi tel maladi ou genyen se tou resou vin fè nan peyi a se pa rete wap vin rete nan peyi a donk wap pran rezon ou wap ou bon rezon byen detèmine wap pran medikaman donk apre sa sou pa ka pouve sa donk ou gen tout chans se nan prizon e e Wap ou prale e wap peye yon bel kob nan moman ke ou ta kapab soti nan prizon. Lot bagay anko ki entèdi an Ejip se bwason alkolize. Bwason alkolize bagay sa ou pa jwenn ni an Ejip nan restoran men se pa pou otan Pa genyen e bwason alkolize. Gon yon seri de restoran an Ejip ki pou etranje menm. Rezon k fè yo fè l konsa paske yo konnen ke e gen moun ki ka bwè alkòl, gen moun ki ba gen lòt e nasyon ki itilize e ki vizite peyi yo a, moun sa se pa rete y ap rete. Donk e moun nan son pase l ap fè, ou ka antre nan restoran sa a, ou manje, ou bwè. Donk e. Ou kapab itilize alkòl la anndan restoran. Men, si ta, si w ta konnen ke pou w ale nan yon zòn ki piblik, w ap itilize alkòl jan nou konnen, nou konn fè l nan anpil de peyi tankou Ayiti, konprann, Etazini, Brezil, ou konprann, ou mete tab ou deyò w ap bwè alkòl, donk sa w tande a. La polis ap rive sou ou epi se prizon dirèk e wap peye bon ti kòb pou ta soti nan prizon. Lòt bagay ki entèdi an Ejip ki nòmal, alò ki nòmal bon m pa di ki vrèman nòmal non, nòmal gen yon seri de sans li pa nòmal. Donk se itilize e. Rèd sosyal pou ou swa e pale e ejipsyen mal oubyen gouvènman ejip mal donk sa w tande a pandan w ap sòti nan peyi a e y ap arete w nan ayewopò dirèkteman se prizon ou pral ou pa gen dwa swa pou w ta pale ejipsyen mal oubyen pou w ta pale koutim yo a mal ou konprann oubyen pou w ta pale gouvènman ejip mal pase Entènèt an Ejip vrèman kontwole. Tout sa w ap fè, tout sa w ap ekri sou entènèt, bagay. Bon, li menm ale pi lwen gon seri de e, sit entènèt ou pa ka ouvri an Ejip. Gon seri de e, e, sit entènèt kòm se pou ta itilize an Ejip pou ta ap chèche manje oubyen yon seri de bagay, yo entèdi yo, yo bloke yo. Lè w al sou yo, yo di w. Aksè entèdi, ou pa ka antre sou yo pou w ap fè yon seri de bagay, pou w ap poste yon seri de bagay. Se entèdi. Lòt bagay ankò ki entèdi an Ejip, se e, e, tankou moun ki fè fotografi yo, pa egzanp, ou pa ka rive devan yon legliz kòm si pou ta di w ap fè foto legliz la. Se entèdi. Ok? Si lapolis wè w, imedyatman y ap fè w efase foto a e yo ka menm sezi telefòn ou. Si se touris ou ye, lè w prale, w a pran telefòn ou lè w prale, lè w ap tounen nan peyi w. E lòt bagay ankò, ou pa ka fè foto yon polisye ki an sèvis. Ou konprann sa vle di si moun nan an sèvis li abiye ok ou pa ka fè foto yon polisye ki an sèvis tankou si yo wè sa wap peye amann epi yap sezi aparèy ke ou fè la e yap mande w imedyatman pou efase si yo wè se etranje ou ye gon seri de bagay ou pa konnen gon seri de enfòmasyon ou pa konnen donk yap fè w efase tout e yap kenbe yo ka menm pran Aparèy ke wap fè la, si se yon kamera ou byen telefòn ou byen yon seri de lòt aparèy ke yo konn itilize pou fè foto, yap sezi yo nan men ou e ou ka menm arive peye amann. Donk, men pa bliye, yo vreman konpreyansif e lapolis nan zòn sa vreman konpreyansif tou pase yo fòme yo pou sa. gen etranje, gen de moun ki pa konnen yon seri de bagay, jan pou yo ta aji yon seri de sens, yon seri de fason tankou si se nasyon, si se nasyon ye, y ap trete yon fason, si se etranje y ap trete yon fason, pase yo trè konpreyansif, donk e, y ap deja wè yon seri de bagay, se nan lakin, se nan obskirite ou fè yo, donk yo ka trè konprann ou, men. e evite fon seri de bagay si ou ta panse ale an Ejip men sa valab pou tout peyi yon peyi wal fè touris la dan fon seri de bagay ou poko konnen evite yo paske m konnen nou men m ayisyen nou pa rete mezi pwent nen nou nou nan ale pi lwen donk se ti tripotay sa m te pote pou nou jodi an donk si ou deja renmen kontni ou byen e sa nou pote pou ou nan videyo nap mande yon lòt fwa abone avèk kanal la Aktive siy notifikasyon an pa lè nou vini avèk lòt videyo pou ou ka toujou rete enfòme epi pa janm bliye ban nou like ou se trè enpòtan pou avansman kanal la donk nap tounen pou yon lòt videyo yon lòt enfòmasyon tou nèf pou ou.